Rosie rosie pitit m pa konn ki jan banm kote jounal li Fout se pale m de rosie a menm Pitit rosie a kilè se kèk jenn fanm papa m te jwenn nan lari li tap ede l Kounya li santi bagay la dous pou li li fè papa m mennen l nan kay lan Kounya la li nan kay la avè li pa vle wè m li pa vle wè Neïka plede ba nou pwoblèm Piga manje fèt piga nou bwè dlo piga nou dis piga nou dat nan kay lan. Kounya m rale kan nou fè pès avèl papa m voyel ale el te gentan gen lòt nèg li deja em vin dekouvri l gen nèg li kounya m fè papa m m fè papa m fèl al lakay li kounya pitit papa m prèske mouri oo l renmen rozi l renmen rozi li jis li dan. Men m te wèl deja m te wè dam sa deja m te m te kwaze avèl yon lè e jan l te pale avèm nan li pa sanble yon move moun non paske li te tou li te tou prè pou l ede m. Pa okipe l tande. Paske l te okouran. Yon bagay li wè li te bezwen ok. Li te bezwen kòmsi papa m pral pou bon moun. Papa m wè l l ap ede l. Ok. Depi li pa bon moun menm. Se yon kòmsi se yon moun k ap mache espyone gason. Fè kòb sou yo. Oubyen rantre nan fwaye moun kraze l. Se sa l ap mache fè. Men si w aprann konnen l plis. Li t ap pi mye. Aprann konnen l?
Wi. Paske jan m wè l lan. M pa wè l sanble avèk yon moun. Aprann konnen l la se pou mwen l pral pi mal wi. Ou di m aprann konnen l? Yon moun konsa tou mwen menm konsa m te ansanm avèw tou m te awogan ansanm avèw apa lèm konnen w byen m chanje ansanm avèw men bon non ou se sèm ou se sèm men Rosiane nou pa konnen li pa anyen pou nou
antouka men kisa w konte fè nan ka sa li pap tounen la papam te mèt mouri nap mal antere l Rosie pap tounen la paske granmoun nan paka di m ou se yon granmoun pou wal di wal damou yon jèn timoun konsa ki te ka pitit li. Bon se tap ba nou chans. Ba nou chans poul fè kisa poul antre la sil ta vin la e mizèl pral fò pase wi menm jan l te konn ap fè mwen menm avk Neïka pase mizè la e mizè l ap vin fò pase wi wap konn sal te konn ap fè nou la menm manje l pat vle ba nou non epi tout jounen l li konn ap ap bat Neïka toke tèt Neïka wi epi lap di Neïka pa di papa m sa wi.
Antouka m pap janm sispann remèsye w.

Se lajan ki terese li oubyen se. Non, non m pa dakò. Se lanmou sis. M pa dakò.
M pap kite l tounen la. Nou fini sou bagay manman m yo ankò? Manman m plen bagay la toujou wi. Tout bagay manman m yo la nou pat jete yo. E papa m pran papa m pran kolye manman m ap met nan kou l wi. Papa m ap pran bagay manman m ba li wi. Ou pa wè papa m depase lè bon? Antouka si se pat ou m pa tap ka la. Koz papa m janm wè l li la.

Cheri kijan w ye? Mwen anfòm wi bebe, ou menm? Mwen la, ou manke m wi. Ou manke m anpil, sitou kòm se dènye fwa mwen te nan kay la avè w. Sèl ou ki te konn rete men kounye a w ale. Ou pap tounen? Non cheri, m pap tounen. Poukisa?
Papa w pap asepte m, e Fedou tou l pap asepte m. Ki mele w a Fedou?
M ap fè tout sa m kapab pou papa m pa chanje tande cheri. De tout fason, kot Fedou? Li la wi.
Rele l pou mwen, siteplè. Fedou!
Fednaelle!

Ou bèl wi ma cherie.
Depi w sot vin la pou te ka vin di m bèl?
Pa di m mèsi sa k fè w Fedou?
Ok vini dwat o bi ok kisa w bezwen? Fedou sa m fè w?
M te janm di w fè m yon bagay? Sof ke m di w m pa bezwen pou bèlmè m e m pa vle l nan kay la. Fedou tande m sa m pral di w nan byen. M pa fè papa w anyen non. Eske m te di w ou te fè papa m yon bagay? Fedou, ou wè depi lè w mete m deyò nan kay la, se mizè sèlman m ap pase. M pa gen kote pou m dòmi. Adric se èks mwen li ye. M pa avè l ankò e m pa t ap janm twonpe papa w. Ou mèt kwè sa m di w lan wi. E ban m di w yon bagay, se pou sa w te vin la paske w pa t gen kote pou w dòmi? Ou wè bòy si a make pansyon? M pa di m manke pansyon Fed, ou pa konn ki mizè m ap pase, m pa merite sa w ap fè m nan. Jis ban m yon ti chans, tanpri, ban m yon ti chans pou w aprann konnen m plis. Epa pale, epa pale, ok, pale, pale, di m sa w ap di m nan pou m ka leve mwen menm. E pou w ka ale tou paske Bafe pa vle vin jwenn ou la pou l pa fè move san. Pa, tande boo, rann mwen yon sèvis, tanpri, mwen konnen ou pa moun sa vre, ou pa pès vre, ou ka fè plis ke sa e ou ka fè efò a. Fedou, mwen renmen w, mwen renmen Neyou. Se pa sèl papa ou ki manke m. Nou manke m tou. M tankou yon manman pou nou. M pa konn sa n manje, m pa konn ki jan n leve, m pa konn ki sa n ap fè. Bon m di w yon bagay.
Ou wè papi deja malad deja, oke. M pa ta renmen lè papi vini pou l jwenn ou la. Ou konn sa w ap fè? W ap pran pòt la tou dousman pou w al fè wout ou. Paske lè papi vin la, l ap trè fache paske l te di nou pa kite w rantre la ankò. Ou tande sa m di w la?

E sa Senbò te gentan ekri nan diskou l lan? Se pa diskou, Fedou!
Men sa sou diskou l ye, President! Ohh, m pa t janm panse w te yon President non. W ap pase m nan tete kounya. Kòm si w sot lakay ou, ou pèdi tan w, ou vin chita la pou ka vin rakonte m, m pa konn kote w soti avèk bagay sa yo. An e pou sa w te vin la? Fedou, mwen pa pèdi tan m. Papi, ou pa ka leve nou 2 a kòm pitit fi. Nou 2 a pa ka leve san w manman. Manman m mouri. Timoun pa leve san manman. Ban m di w. Manman m mouri depi lè m gen 12 ans ok Kounye w wè ki laj m genyen A vrai dire nou pa bezwen moun ankò Non cheri Fedou m pa yon move moun non M pa moun ou panse a non Mwen m di w move moun la Eske m di w move moun la Men m di w m pa vle papi vin jwenn ou la Ebyen pwomèt mwen w ap pale a papi pou mwen silteplè Pale a papi de kisa
Dènye fwa papi ap pale l ap di l regrèt ke li te kwaze w sou chimen l Papi pa vle w ankò Ou wè sou ki papi wè w la. Li pap bon pou ou. Paske m konnen papi pa vle wè w ankò. Bon poukisa w pa rete ak Adri? Adri renmen w. Li pa mennaj mwen. Adri pa avè m ankò. Poukisa w pa ka kwè l? Li se bòy.
Frè nou. N ap pase m nan tenten toujou. M pi gran pase w. Ban m di w yon bagay. Mwen renmen w anpil.
Please. Ban m di w yon ti bagay. Ou konn sa w ap fè pou mwen? Kòm m wè Neïka te pran valiz ou an, m pa konn kote l mete l. Se sa k fè m va tou remèt ou valiz ou la. Ou konn kisa w ap fè pou mwen? Lèw fin ale la, tou bliye nimewo baryè sa. Tou bliye kay sa. Bliye papam, bliye Neyou, bliye Fedna. Kòm m konn wè Adrig, nenpòt lè, m ap pran valiz Adrig. M ap pran valiz ou a, m ap remèt Adrig yo pou ou epi Adrig ap pote yo pou ou, tande. O, l ap pote yo lakay li paske m kwè se avè l ou ye kounya. Pa vre? Men èske ou konnen yon bagay tou, toutotan m ap viv, m p ap janm ka bliye nou. Fò m make sure ke nou manje, nou alèz. Ou al lekòl, Neyou al lekòl. O, Jezi! Ou komanse fè, ou komanse fèm pèdi pasyans mwen la wi. Fache ou pa se lèm mouri poum bliye nou paske mwen renmen nou fòk ou ka konprann sa. Mwen al fè retou tande. Al fè retou. Si w konn sa w konnen al fè retou. Son jèn fou w ye Fedou. Mwen k pou leve kite la. M pa vle leve kite la paske m pa konnen, m pa konn kisa k nan etasyon si w pa vin ak kèk bagay la pou simen pou papa m. Madanm, pran baryè a pou w silvouplè. Ok. Antouka.
Antouka. Male tande Fedou. M konnen wap pale a papa w on jou kanmenm. Sèl sa m konnen. Sèl sa m konnen.
Komsi sa l pase la? Li tap vin banm tout diskou sa yo m ta pral pran nan ti diskou lap banm yo? Sa yo tout tande fi.

Madam Fanny bagay yo anpil. Sa ki genyen? Se vre wè nou pa janm wè, nou pa janm pale, nou pa janm wè. Mari m nan mete m deyò. O! Mesye Kipidon, mesye w konnen an. O!
Wi.
Pou ki sa?
Sa w fè? On jenòm, on jenòm ki rele Adri, m te avèk li. Pou ki sa w ta ye?
Lontan. Lontan. Sa w raple m, ou t ap di m bagay sa?
Konnya la ou konn fedou pi gran pitit mesye kipidon an konnya li mete nan tèt li zanmi ap jwe nan tèt li li gon de zanmil ki rele valery a woyy menm mwen menm mpa vle tifi an zanmil li mete nan tèt li yo met ansanm yo di kem avèk nèg lan toujou e ou konnen mpap bay manti ou konnen m tande tande pa gen kote poum dòmi mpa gen anyen chak kote m ta wi li metem deyò. Men se pa fòt li non dènyèman la. Yo ma cheri pa kriye tande tande ki bat pran san w pou pale poukisa kòman sa vle di kipidan kwè nan bagay sa a. Tout sa m fè l m ale kot Adrik lan m di l Adrik tanpri si w renmen m tout bon pa al pale a kipidon m ap mennen w nan kay la e lè moman kipidon t ap parèt kipidon wè li kenbe m li kwè men ou mèt konnen w konnen m p ap ba w manti m pa avèk li vrèman. M pa avèk li. Ou konnen m pap fè yon bagay konsa. Kounye a, mwen te ka yon moun dènyeman, moun nan mete m deyò, m konprann, ou konnen, vi an vin chè, li di m li pa ka kenbe m pou anpil tan. Kounye a, mwen te vin la, m t ap mande w tanpri, si w pa ka ban m fè de twa jou, annatandan, m pa konnen.
Sa espesyalman ou vin la se pou sa? Wi, e pou sa. Aytou nan tout pwoblèm sa la a? Wi.
Al kot fedou an li pa resevwa.
Li di m piga m rele l piga m janm met pye l devan pòt la. M sot pase kote e fedou mwen jwenn li di m li pase m nan tete.
Li pap tande w. M konprann bayo di menm si se 2 jou ou mèt kite m fè wi.
Kot valiz ou menm ou vin la san anyen. Neyou neyou pa banm valiz lan de grenn rad sa yo m te rete.
M pa vle aksepte w la epi pou Cupidon konprann sa otreman. Ebyen nan ka sa janm mwen la janm mwen ye la ba yo pa bon pou ou. M ap kite w la pou fè de twa jou. Oh mèsi anpil anpil wi Bondye ap remèt ou sa. Yo toujou di doulè yon fanm se pou tout fanm ou konprann. M te gen pou m sòti, m ap toujou sòti an. M p ap kapab rete avè w la pou jounen an. M wè solèy la trè cho. Ou mèt rete.
Si m pa gentan vini avan solèy la bese, pou m te ka al chache radyo ansanm avè w, ou mèt ale ou menm. Ou la, ou kapab manje, ou kapab bwè. Epi eseye fè yon ti kouche tou lè solèy la bese nèt jan m di w la w al chache radyo. Epi mete fanm nan fanm ou cheri oh oh ou pa fè ti figi w chich konsa ou tande m wè w fatige ou pral fon ti kouche m wè w kay chita bò tab m paka leve m pito la konsa wal nan televizyon non mèt kite m ok bon resi kè w tap fè travay m ap fout pran m ap soti ou tande kokot m ap vin tale ok.

Manmi Jo, Wi, men mwen wi Humm, ki mirak, mwen sot e sot tou wi M pa kwè tout defo ta bon sa Manzanzin, O, kote w ap travay kounya? Siya, Wi, FBI? Ki jan de kesyon wap vin poze m la? Ekskuze m madam pou kesyon an. Anben avè w m rete oubyen wou k rete avè m? Tande non e Pran nou vin sou sa an. M konstate kèk jou paske aprè Bob mwen menm ki nan chanm mwen an se ou k antre la a lè w vle paske se avè w m rete. M sispèk ke m gen kèlke grenn kilòt avèk yon ti rad m te mete dènyèman m te soti avèk Bob m ap chèche l m pa wè l. M pa wè sitou kilòt yo. Rad la petèt m pa konnen men kilòt yo.

Ok kom ou di pa mwen ki lot yo. Se pa mwen ki lot fi a fi a. Men sou wè sa cheri map diw sa. Ou met miltipliye ou pa san ou pap ka bourem. Ou pap ka manjem.
Gad de zen mezi. Le chak chak semen chak jou son bagay. Sam fe fi a. Men kounya di fi a pa wè ki lot li. E mwen vin joure di konsa ke.

Ou ka rele m Lion tou kou. Ok, Rosie.
Ok, Rosie. Dakò.
Sot pran solèy an pousyè deyò sa la. Ou ka fè m kado yon ti gout dlo silvouplè?
Dakò.

Frijidè a? Non, m sispèk se moun ki ban mwen lan k fè l gou konsa. Oh, m pa rete kri, w ap fè m ri.
Serye, li gon gou espesyal. Ou ka sispann fè sa? Kisa?
Souri. Poukisa? Sa w ban m pwoblèm lè w fè l.
Waw. Bon, ok, m pa p fè sa ankò. Good.

Men m pa mèt kay la a. E nou abite?
Wi, m fèt vin abite la.
Fòk nou va vin la souvan. O, vin la souvan? Wi, bon si se zanmi mèt kay la w ye se nòmal.
Fòk mwen vin la souvan inikman pou m ka wè w.
Si se pou mwen, m pa kwè w bezwen vini non. Ou kwè sa?
Wi.
Donk ou nan erè wi la. Nan erè? Se sa w di a pa ka enpeche m pa vini non. Kòman sa? Pase ou gen tan antò deja. Antò nan ki sans? Paske ou kite m wè w. Men se nòmal si m pa gen moun la pou m resevwa w.
Tèt la bèl wi. Mèsi.
Sa l ye la a?

Nan kisa m pran la? M pa menm rekonèt mesye a menm. Nan kisa m vin pran la? Pou jan m ap pase mizè la pou m vin gen traka met nan kò m ankò? Li pa posib.

Ni Fafane nan tou lap jwenn ansanm avè l.
Mirzo gen wap pale wi tonton. Kounya nan kay sa m paka pale tou. Ah bon?
Se la bonne manière de saluer son mari pa vre? Humm sa se pou ou? pou m ta aplike l. O final ou wè, pou jounen sa a, Jeanny ras l bò l. Ban m poze w yon kesyon. Finalman, kay sa a, se pou, pou kisa m te achte l, hein? Se pou te ka kite l pou al pawaze nan lari a, pa vre? M ta renmen, m ta renmen ou pale avè m. M poko janm sot, sot travay yon lè la pou m jwenn ou la.
Gad yon fenomèn! Konsa w achte a nan salon, ou konn lè moun manje nan salon?

Gade, ou konn sa w pral fè la? Ou pral pwòpte la, byen pwòpte, tout sa k sal yo nèt. O, o, manje, manje, rès manje l la, li pa p respekte w tou non.
E sèl ou wi ki jan w ye a. Yon lye pa konsa avè m. De, dere l ou la. Ou pa depande pou w la, sòti limyè la. Ou, ou, ou konprann w Jòj? E m, m konn sa m pral fè w la wi. Pou kisa m fè w papa, kisa m fè w? Ban m tou, tou sa.
Ou wè pou manje nan kay la la? Fò travay. Bib la di sa, depi w pa travay w pap manje. Ou tande? Depi w pa travay w pap manje. Gade, m pral deplase la. Ou wè sa yo? Ou wè jan l sal la? Ou pral pase sou sa yo nèt. Si m vini m jwenn yo pa pwòpte, m ap abone avè w. E, dezyèmman, si w fè bouch ou di timoun yo sa k pase a la, ka pi grav pou ou. Tande sa m di w la?

Bob.
Bob kwa? Se ekspre ou fè?
Lè m chita anndan kay lan la a, ou ka di m sa sa ap koute m? Paske tout sa m fè l kont mwen, sitou ou aranjè w, ou met manman w nan kay lan, kounye a la, sa k te rete a, dènye. M di w konsa, pou w gon jan pou w pale a manman m, pou w pale de manman m. Ok.
Pawòl sa a, gon lè w ap eseye repete pawòl sa a, l ap mal pou ou m di w. Bon, ban m di w ti pawòl.
Ou konn ki sa n ap fè pi senp? Si se kay la w vle m kite pou ou, paske tout sa m fè m pa janm gen rezon, just rele manman w. Di sa ke lanvi fè ak vi m nan li p ap gen tan fè l. Li mèt ban m kilòt sal mwen yo avèk tout rad mwen m bò kay la jodi a menm bro! Koman pou l ba w kilòt sal ou yo?

Li menm sou tèm la m bay manti. Mati an sa se pou yon moun touye m nan kay la pou tèt kilòt yo m mande l la m pa ta ka wè. Mwen m tou pè pou yon lè m pa jwenn mò m pran lari la. Paske chak jou son diskisyon men kounya la son kesyon de kilòt. Sa pou manman m fè kilòt ou. Gwosè manmi a kote kilòt li ap bon pou ou. Kilòt wap bon pou li. Li pa di manman m pran kilòt mwen pou l mete. Men, Momo pa vle wè m Bob. Tout sa l vle se wè ke m li fini ansanm avè m pou m sot nan vi ou Bob.

M pa konprann. Lè w te vini an, ou te jwenn sa yo gen mak sa a? Bagay sal non. M pa konprann non papa. Retire lò a. Lè fini m pa konprann. Ou pran ka la pou depo la vre?